Le Floridien Magazine se yon randevou chak semèn sou chanèl YouTube jounal Le Floridien pou enfòme w sou tout aktyalite nan kominote ayisyen Florid la. Se yon bilten enfòmasyon pou w konnen tout sa k ap pase nan zafè politik, kilti, spò, edikasyon ak sosyete. Le Floridien Magazine se enfòmasyon nan bon ti mamit, san fòs kote pou w rete konekte ak kominote ayisyen Florid la.

E kòm nou kapab remake ke jounen jodi a la, mwen pa nan konfò studio e journal la, men mwen pito lakay mwen, e rezon nou konnen l trè senp, se paske gen yon pandemi k ap fè raj atravè lemond, e sa fòse otorite yo pran de mezi drastik, kote yo mande anpil moun pou yo rete lakay yo. Men nou menm antan ke jounalis e Bi nou nan nouvèl inisyativ sa ke jounal la pran se pou n enfòme ou. Nou te pran lari a de tout fason pou nou kreye kontni pou ou pou edisyon spesyal sa. Donk n ap vini avèk dènye chif estatistik ke avanse de maladi sa k ap fè raj atravè lemonn e nou pral kouvri aspè Ekonomik, Repèkisyon ekonomik dizon ke maladi sa genyen atravè lemonn e sitou nan kominote ayisyen an, e nou pral prezante w segman tout afè patikilye, espesyal, kote nou te pale avèk des artistes de renom nan entertainment ayisyen an, pou n eseye konprann kòman y ap viv e konfinman sa, kòman y ap viv sitiyasyon sa, donk tout sa se sa nou pral wè lan edisyon spesyal sa ki se edisyon jedi 26 mars 2020.

Kòm nou di w ke fokis nan nan edisyon spesyal sa a se sou Kowona viris, viris sa ke Òganizasyon Mondyal de la Sante batize Covid 19, kòm nou konnen se nan lane 2019 ke syantis yo te dekouvri l, e se yon maladi ki te kòmanse lan yon. Nan vil Wuhan, ki se kapital yon pwovens peyi Lachin, viris sa nan yon premye tan, otorite chinwaz yo tap kache maladi an, men finalman fas a evidans, lè yo reyalize se tout bon se yon maladi ki serye, donk yo te kite sa pran lari e kote Òganizasyon Mondyal de la Sante te vin alète. Donk tout mond lan vin. te vin alète de sitiyasyon maladi sa. Atravè lemond, nan moman n ap pale la, yo resanse anviwon 492 mil moun ki afekte pa maladi an, e maladi an deja fè 22 mil 180 moun ki mouri atravè lemond. Selon done statistik yo ki disponib, Litali e Lespay se de peyi sa yo ki

e ladan yo genyen 1043 moun ki pèdi lavi yo akoz de maladi kowona viris lan. Pou eta Laflorid kote nap viv la, ebyen otorite sante yo resanse 1992 ka e gen anviwon 23 moun ki mouri deja de maladi kowona viris. Nap diw ke nan konte Miami Dade, nan Broward avèk Palm Beach donk Otorite yo mete an plas de sa yo rele drive through test, sètadi ke ou gen dwa al nan machin ou epi ou pase pou al fè tès pou konnen si vrèman ou afekte pa kowonaviris lan. Men nap di otorite yo di se pa tout moun ki kalifye pou tès sa. Donk pou kalifye, faudrait-il ke ou montre de vrèman de sentom ki montre ke ou Ou kapab afekte pa maladi an. Kèlke pwen ke yon moun kapab ale nan Miami-Dade, pa anzanp gen, pa egzanp gen Marlins Stadium nan Miami, ou kapab ale. Epi nan zòn Pembroke Pines ki sitiye nan konte Broward, ou kapab ale nan CB Smith Park. Otorite Eta Laflorid yo kontinye ap aplike de mezi. drastik de prevansyon jist pou yo wè si ya kenbe viris lan pou l pa pwopaje davantaj. Donk nan sans sa a, otorite yo toujou kenbe lekòl fèmen e n ap sinyale w ke apati de lendi 30 mas, elèv yo ap kaprab swiv kontinye swiv kou yo an liy. Broward County Public School, Otorite sa yo nan edikasyon te pran yon mezi kote yo te distribiye 90 mil laptop bay elèv yo, sòti nan kindègadenn rive nan douzyèm grade, se yon fason pou elèv yo ka kontinye resevwa edikasyon a distans. Tankou w ap gade la a, nan lekòl sa a la a, donk paran yo te mennen elèv yo vandredi dènye vin chèche laptòp okap, yon fason pou yo kapab patisipe nan pwogram nan. N ap di w ke otorite yo sispann tou tout vizit nan nursing room yo, rezon se ke kòm ou konnen, Moun ki aje yo trè vilnerab fas a maladie sa a, donk otorite mande fanmi yo pou yo pran yon ti kanpo, pa al wè granmoun yo paske sa ka rive yon moun gen viris lan lal wè granmoun lan epi li fè l ale pi bonè ke li pat ko prè pou l te mouri. Donk se tout dè mezi otorite yo pran, yo tou pa egzanp la vil de Miami, enben yo di a pati de demen vandredi kap 27 mas la yap enstore sa rele Kouvre feu. Donk kouvre feu ap kòmanse demen e vandredi jiska nouvèl lòd e sesi antre 10 è di swa e 5 è di maten. Donk la polis lan vil Miami resevwa lòd pou yo pou yo kanpe moun, kesyone moun e sitou si posib arete moun lè yo jwenn ou lan la ri antre 10 è di swa e 5 è di maten. Men ou konnen lan tout lwa, lan tout bagay gen eksepsyon. Donk yo di 3 ka 3 tip moun ki pap tonbe sou sanksyon de kouvrefe sa a, se moun, pa egzanp, ki, ki, k ap pati, sètadi ke moun, swa moun nan prale ayewopò oubyen l ap tounen sot ayewopò. Dezyèm kategori a, se moun ki ap chache swen medikal, ki nan yon sitiyasyon difisil, l oblije pran lari pou l al chache swen medikal. E twazyèm moun, yo otorize, ki ka fon parèt tèt yo nan lari a nan lè sa a, nan peryòd sa a, se moun k ap pwomennen avk chen yo. Donk nou konnen bò isi a, yo bay animal domestik sa yo anpil valè. Donk yo konnen pafwa fanm yo nan al pwomennen chen an. Men yo di, ou moun k al pwomennen chen w, ou pa ka kite depase 250 mèt de kote ou abite a. Tout biznis ki non esansyèl, otorite nan leta Florid mande pou yo fèmen. Donk, bar, diskotèk, restoran, E Jim, Donk depi se pa bagay ki vrèman ki kapab ki esansyèl nan vi an nan moman kriz sa a donk otorite yo mande pou yo fèmen yo. Men de twa kote otorize yo otorite yo padon otorize ki pou rete ouvri se sipèmakèt yo pou laplipa tankou tankou Publix, Walmart, pa egzanp CVS, Walgreens e bon yo otorize pizza yo rete ouvri tou ou konnen se yon moman Se yon moman pou moun lan lakay li pa gen manje pou l manje donk se si e sèten moun nan ap òdè jan ap òdè piza pou li manje lakay li. Donk tout bagay sa yo otorite yo otorize yo e sesi jiska yon lè byen espesifik, 8 è di swa. Yo bay polis yo dwa pou yo entèveni nenpòt kote yo wè gon rasanbleman ki gen plis ke 10 moun ladan. Malgre ke lari a pa tèlman fonksyonèl men nou menm antan ke medya nou te pran lari an pou n t al eseye konprann kòman sitiyasyon ye nan kominote ayisyen Florid la. E nou te jisteman ale nan zòn Little Haiti avèk North Miami ki se yon vil gen yon fòt konsantrasyon de biznis ayisyen, rezidan ayisyen. Donk nou pral envite w pou viv, pou swiv avèk nou kòman sa te ye yon mèkredi aprèmidi lè nou te pran lari a. La a, Kòm w ap gade la, nou sou Dezyèm Avni Nòdis, n ap dirije nou vè 62 zièm Ri. Ou kapab remake ke lari a konplètman vid, prèske ou pa wè okenn machin. W ap gade la toujou, lari a vid. Pa gen aktivite. La a, nou pral pase devan Manno Sanon Park la. Nou la toujou sou Dezyèm Avni Nòdis lan. La a, nou pral pran kafou 62 zièm ri, tou pre Notre Dame Catholic Church. La a, w ape gade la se Caribbean Market Place lan ki reprezante senbòl ekonomik nou kapab di kominote ayisyèn nan Little Haiti an. Donk, jan w ap gade la a, pòt la fème, tout bagay fème, pa gen aktivite. Nap montre yon lòt pati ankò la, nou toujou o nivo dezyèm avni men nan zòn 118 tièm ri, se toujou an plen kè de la kominote ayisyèn an kèlke sòt, gade pou wè la ou ka obsève pandan plizyè segond pa gen okenn machin kap pase la e dòdinè toujou nan è de pwent sa yo vè 4 è de lapremidi se toujou gen blokis nan zòn sa oubyen gen yon sikilasyon trè dans nan zòn sa la. La a nou nou kontinye toujou, n ale nan 125 èm ri an, sa se centre commercial de la ville de North Miami. Nou o nivo de City Hall la, sa yo rele Hotel de Ville ou ankò La Commune an Ayiti. Ou kapab remake sa la a. La ri sikilasyon an trè fluid, pa tèlman gen aktivite nan la ri an. La a, n ap gade parking City Hall la ki Abityèlman, an peryòd nòmal, toujou chaje machin, machin anplwaye, e sitou moun, rezidan ki vin fon tranzaksyon nan siti an kèlkonk. Pafwa sa konn rive yon moun konn vin la, gen lè lè w vini, li konn difisil pou jwenn yon spat, pou jwenn yon pakin. Men ou kapab remake pakin nan vid. Donk gade pakin kote elektèd ofisyèl yo konn pake machin yo. Donk nou ka nou kapab konprann ke gen anpil anplwaye City an, North Miami, ki pa tra ki pa travay, e kòm sè le ka de plizyè zotre vil, e nou konnen City Miami fè sa tou, Miami-Dade County voye e mande anplwaye pou al travay lakay yo tou. Donk An gwo, se konsa lari an ye. Nou toujou ap kontinye fè ou konprann kòman sitiyasyon an ye nan kominote ayisyèn nan, kòman biznis yo ap foksyone. La a, nou prale avèk ou sou Setyèm Avni, Nòdis lan. Donk ak 95 pousan nou gen dwa di ou, biznis ayisyen yo pa foksyone. E le peu nan yo ki ouvri pòt yo, donk yo pa jwenn kliyan. Prèske moun pa frekante yo, piske kòm ou konnen otorite sanitè yo konseye pou moun yo ta rete andedan lakay yo yon fason pou yo wè si yo pa ta, pwopagasyon viris lan pa ta fè twòp dega nan sid Florid la, anfèt nan eta Florid la. La a n ap gade sa se yon milti sèvis, sa nou rele mizik depo. Se yon kote ki trè frekante pa kominote ayisyèn nan. Donk la yo fè transfè, tout kalite tranzaksyon, yo peye bil telefòn tou sa. Donk ou kapab wè li fèmen. Nou t wap gade la sa se yon barber shop ki sou West Dixie Highway pòt li fèmen la se yon lòt barber shop ki anfèt yon beauty salon ki sou zòn dezyèm avni an nan menm plaza sa tou gen yon barber shop tou lè 2 fèmen pòt yo donk sa se yon bekri ki trè frekante tou nan zòn dezyèm avni nan kominotè ayisyèn nan pòt li fèmen kòm ou kapab wè close. La a, se youn nan restoran ayisyen ki trè frekante pa kominote ayisyèn nan nan zòn Pembroke Pines, sa se Casa Champèt. Si ou kapab analize, konprann jan pakin nan ye la, òdinèman se yon pakin ki toujou chaje a machin, donk sesi di donk, pa tèlman gen grann aktivite nan Casa Champèt. Donk, an gwo, se konsa sitiyasyon an ye nan. kominote ayisyen nan o nivo de biznis yo. N ap di w tou ke legliz yo pa fonksyone e piske nou te pase la a, nou te pase la a, bilding sa a se kote egliz Tabernacle de Gloire de Pastè Grégory Toussaint konn fonksyone. Donk, ou kapab konprann li vid, se yon pati nan North Miami Senior High School, bilding sa w ap gade la a, E ou kapab konprann, menm nan ofis Tabènak de Glwa la, donk, pa t tèlman gen aktivite. E nou te pase wè pastè Fanfan tou, egliz pastè Fanfan ki se Shalom Community Church. Donk, nou te konstate nan lè nou te pase a, li pa t fonksyone. Se trè enpòtan pou n note, sèke gen anpil kote nan North Miami, yo rele yo baz. Pa egzanp, gen de kote E si w bezwen kwaze avèk yon Ayisyen, trè souvan, ou ka pase nan zòn, nan plaza sa a w ap gade la a, ki vid, prèske vid konplètman. Sa se plaza ki abrite biznis ki rele Maxi Sound lan. Se yon plaza ki toujou gen aktivite. La a se plaza kote k gen, kote radyo Touche M Dous nan zòn North Miami genyen biznis li. La a tou, se yon kote ki toujou gen anpil flannè, jenn gason k ap fè diskisyon antre yo epi k ap amize yo, k ap bay blag antre yo. Donk ou kapab konprann ke opwendvi. e biznis aktivite kominote ayisyèn nan menm jan lòt kominote yo don yo li pa fonksyonèl. Lè w fin vizite avèk nou kòman sitiyasyon ye nan kominote ayisyèn nan o pwendvi nan nivo aktivite biznis ou kapab konprann ke kominote a afekte finansyèman tankou tout lòt kominote tankou tout moun nan etazini tankou tout moun ki k ap viv nan lemonn piske Maladi sa a, ebyen, li pa epanye pèsonn moun, li pa epanye oken sektè, donk tout moun viktim de sitiyasyon an. Pou nou byen konprann ki repèkisyon kovid 19 la genyen sou ekonomi mondyal la, ekonomi amerikèn nan, ekonomi nan kominote ayisyen Sid Florid la, E ki repèkisyon l kapab genyen sou Ayiti? Kòm ou konnen, moun ann Ayiti yo, an grann majorite, depann de moun aletranje k ap sipòte yo finansyèman. Donk, pou nou kapab konprann aspè sa a, nou te fè yon ti rankont avèk ekonomis byen koni, Roosevelt Jean-François, k ap pote kèlke presizyon pou nou.
Bon Ferdinand jan ou di li, enpak kowonaviris la sou ekonomi ayisyèn nan, kit se ekonomi ayisyèn ki anndan Ayiti, kit se ekonomi ayisyèn andeyò dAyiti, sè ke li genyen 2 eleman nou gen pou nou wè. Gen aspè sanitè la, aspè sante vi moun yo e ki pa gon pri, epi gen aspè ekonomik lan li menm. Aspè ekonomik lan dabò nou gon kontraksyon global de aktivite ekonomik yo, nou di ke se tankou m ta di w on plonje desann nan on tan rekò de 1 mwa a 2 mwa, 2 mwa edmi, soti an Chin, pase Itali, Espay, Lewòp epi kounye a Lèzetazini e un peu nan Karayib la nan an Ayiti, Repiblik Dominikèn etc. Nou gen des Ayisyen kap viv anndan Ayiti. Nou gen des Haïtiens kap viv aux Etats Unis, des Haïtiens Chili, des Haïtiens a Bahamas, donk chak kote sa yo ki gen yon enpak lokal de aktivite ekonomik yo e moun sa yo te konn ap voye lajan anndan peyi Dayiti, donk se si ke kontraksyon kote yo ye a pral gen enpak sou yo menm. Ekonomi global la dabò. Ozetazini, 30 pousan nan mache bousye a kontrakte, 29 mil pwen ke Dow Jones, prensipal plas bousyè la te ye kounye a l te tonbe a 18 mil pwen mèkredi, jodi a l monte a 20 mil annatandan ke senatè yo ansanm avèk chanm reprezantan vote pwogram stimulus, n ap pale la de 2. trillion dollars, 2000 milliards de dollars, ki pral enjekte nan ekonomi an sou yon fòm oubyen sou yon lòt. Lalmay anonse 50 milliards d'euros. Natirèlman, tout sa yo se yon pakèt bann gwo chif, men moun ki pèdi djòb yo jounen jodi a, moun ki t ap travay nan sektè restorasyon, moun ki t ap travay, oubyen yon moun tou ki te gen yon kwafè, oubyen yon moun ki te genyen. moun ki t konn ap fè cheve, moun ki tap kondwi taksi, donk tout moun sa yo pandan peryòd kontraksyon sa a yo pa gen kach nan men yo e si yo pa gen kach nan men yo, yo pral oblije oubyen itilize kat kredi yo oubyen itilize lòt fòm pou yo kapab sibveni a bezwen ke yo gen chak jou. Donk an nou wè kounye a alontèm, alontèm. Gon pakèt bann bagay ki pèdi nan ekonomi an la ki pap retounen ankò. Men mwen menm, jan m analize li, sè ke tou, pandan peryòd sa, e chak fwa gon pandemi, chak fwa ke gon kriz, enben li pote tou de nouvèl zopòtinite. Walmart, e Amazon, e san konte kote k ap vann manje tankou Domino's Pizza etc. Anndan Etazini an la, yo montre ke yo trè rezistan a sa k ap pase la. O nivo global, dè konpayi tankou Zoom ki pèmèt moun travay lakay yo, ebyen aktivite yo nou ta di an kwasans. E sa yo di se ke ekonomi an kounye an pral chanje, pral gon shift ki fèt nan ekonomi an ki pap menm jan ankò, an dotre tèm pral gen plis moun kap travay lakay yo, pral gen yon travay ki bokou plis entelijan e moun ki tap travay nan sa ke n rele gig ekonomi an, moun ki tap fè Uber oubyen moun ki te gen lòt aktivite Ebyen, yo pral gen yon konvèsyon nan trètman aktivite yo ann atandan ke aktivite sa yo reprann. Donk se si a trè kou tèm li pral gen yon enpak rapid sou fwaye yo avèk sou peyi Dayiti, men a trè lon tèm li pral mande tou pou ke w moun ou ajiste w ak nouvèl sitiyasyon ekonomik k ap vini la a. Kounye a selon dè chif dè rechèch ki fèt, e pwodui global brit sa nou rele de gwos, The Global Gross Product ebyen li pral grandi sitou nan sektè dijital, sektè medya tankou Netflix k ap stream e tankou kounye a n ap pale de app sou entènèt donk pral gen yon transfòmasyon ki pral fèt e mwen menm avè w nou pral genyen pou n adapte nou avèk nouvèl reyalite ekonomik sa a Ferdinand.

apwoche aspè konfinman avèk yo. Kòm nou konnen ke atis yo viv de foul, yo viv de prestasyon, e se moun ki toujou ap monte desann, vwayaje, sitou an wikenn, al jwe nan eta sa, al jwe nan lòt eta sa, donk ki toujou nan aktivite. Donk nou imajine ke atis yo Jan sitiyasyon ye la, yo oblije rete kazène, barikade si w vle, konfine lakay yo. Donk, nou te apwoche plizyè atis pou nou te mande yo kòman yo viv sitiyasyon sa, piske yo pa abitye pase jounen lan kay, e sitou ki sa yo fè de tan lib yo, tout tan lib sa yo gen lan men yo, ki sa yo fè pandan tan sa pou yo kapab jere moman pandemi covid 19 la an nou swiv ansanm medam e mesye plizyè atis de renon ke nou te pale avè yo e sitou gon atis li menm ki toujou ap fè bòz ebyen misye vin a nouvo slogan nou pral kapab wè ki atis sa e ki slogan sa ye an nou swiv ansanm medam e mesye. Nap di jounal Le Floridien yon gwo mèsi, li prete nou ti tan sa a pou ke n salye frè mizisyen nou ki an lemond, pou n salye frè n ak sè nou ki lan mond lan, e kap viv moman difisil sa a la, afè kowonaviris sa a. Wi! Tan sa a, nou pase l avèk fanmi nou, fanmi yo byen kontan ke n pase l avèk yo. E pi, ou konnen, pandan tan ki kou, tout mizisyen gen ti set up yo lakay yo, yo itilize tan an, e lè yo bouke dòmi. Yo pran tan yo vin depoze ide kòm ou wè m la e se sèl amizman mwen monte pase ide k ap pase nan tèt mwen epi n ap fè ti travay men m panse ke le gran ganyan se la fami la fami kontan e ke nou ansanm e mwen menm medam mwen yo te lòtbò y antre isit yo vin pase tan avèk mwen e yo vin sekirize tèt yo an kèlke sòt tou paske w konn etazini an bokou pli eklere lan sans sa, yo vin avèk mwen la. Bon, m panse ke tan pa m nan, m fè ti repoze mwen, pase l avèk medam mwen yo, epi e fè mizik jiska in è, de zè di maten, epi n al bay dòmi an. Sa ap fèt depi konbyen jou la, e sa ne nou deranj pa. M ap pwofite di tout moun ke e nou konn solisyon an deja, se lave men nou. Lave men nou jisko koud e evite kote ki gen foul e lè nap mouche men nou mouche l nan papye pou ke n ka jete l nan poubèl aprè e pa bay moun afè lanmè, bo, bagay sa yo evite bagay sa yo se jiska aske e gran blan yo jwenn remèd la pou bagay sa fini men bagay sa avèk priye. Priye anpil paske se pi gwo remèd la se lapriyè tchaw tchaw e le floridyen baw.
Se katalòg Chanteur Gabel alò jodi a son plezi pou mwen pou m su Le Floridien. Nou konnen moman an son moman kote ke tout mizisyen lakay yo e akoz de Coronavirus ki anvayi lemond e nou te pwograme pou n jwe anpil kote, nou te gen pou n vwayaje, tout bagay cancel. Mwen menm antanke mizisyen, chantè epi antreprenè, mwen gen yon barbershop ki se Katalog Barbershop. Yè City Lodeil la mande pou n fèmen, nou fèmen. So, pa gen sòti, pa gen pran lari, tout moun ret lakay yo. M kwè ke se moman pou n medite, se moman pou n ret lakay nou e Avè fanmi nou e swiv tout sa ke yo mande poun fè, tout sa ke yo mande nou poun fè, nou oblije fè yo. E m mande tout fanatik nou yo pou yo rete safe, ou konprann, si n pa bezwen lari a pa sòti jiskaske. Sa kap fèt lan li fèt e sa kap fèt la li oblije se retounen pou tout bagay retounen nan nòmal yo se sa ke nou tout nap tann e moman an la se gade anpil televizyon se sa ke nou fè jwe videyo game manje ou konprann spend time ansanm avè fanmi an sa ke nou pat abitye fè nan kay la kounye a la nèg lave veso nèg bale nèg clean nou pa gen chwa nou oblije fè tout bagay sa yo so. Mwen mande tout fanatik djaz la, tout fanatik nou yo, e tout moun kap gade m la yo, pliz, si n pa bezwen lari a, pa sòti, ret lakay nou, epi n ap ret tann tout bagay chanje, tout bagay retounen nan nòmal yo.
Ferdinand m salye w e m salye tout Super Branche Le Floridien yo. Bon, menm jan a tout moun, e m an karantèn, m kazènen, m ret lakay mwen. e map swiv nouvèl map gade kman kman e bagay yo ap dewoule li pa fasil konprann ret nan kay san rete men sitou nou menm nou se atis n abitye you know an mouvman n abitye ap vwayaje n abitye ap wè moun e nou lan lari nap kreye nou nan studio so ret chita a pa fasil pou nou men nou pa gen lechwa. Nou konprann, n ap swiv e n ap espere pou le mye. E ki sa n ap fè avèk tan nou? O kòmansman, dè le debi, lè bagay, lè yo potko vreman fèmen nou nèt la, nou te nan stidyo n ap fini avèk albòm T-Vice la. E yon albòm ki prèske fini, men la a nou rive nan pwen final la, nan pwen kote pou n rankontre avèk plizyè moun, sa vle di fè koral, jwe batri, jwe gong, jwe sesi, jwe sela, plizyè moun rankontre ansanm e se. Se rezon sa k fè n fè yon ti kanpe paske la a nou pa ka mete twòp moun nan yon grenn sal. Nou pa ka met pèsonn a risk. So, n ap swiv konsiyn yo, n ap tann menm jan a tout moun men nou afekte menm jan a tout moun. We're just hoping for the best man, ou konprann but li yon moman ki trè difisil pou nou tout. E menm jan a tout moun mwen menm m kazènen lakay mwen e m ap tann, m ap swiv. So, one love e m espere ke trè byento. Nap retounen nan nòmal nou aya. Ooh non pam se Kapi du groupe Tabou Combo maladi sa fin fè nou wè ke tout nè ke vanite tout nè ke vanite sur cette terre nou konprann ke ou te rich ke ou te pòv ke ou te roi ke ou te kelkeswa sa ou ye an maladi an pa diskrimine. Donk pran prekosyon, pran prekosyon. Antan ke mizisyen, li pèmèt mwen chita lakay mwen, e ekri dè tèks, m ap ekri tèks, m ap konpoze, m ap pratike pyano m, e you know, epi m fè travay lakay mwen tou, cleaning, kwizine, mete lòd eksetera. Donk tout biznis afekte, enkli biznis mizik, donk sa nou ka fè? Nou pa ka fè gran choz, rete lakay nou. Rete lakay nou pou maladi a pa pwopaje. Nou tout nan menm bato a. Bon, nou espere sa n espere, n espere ke jou k ap vini yo, bagay yo va reprann plas yo a tou lè nivo. Epi, ankò yon fwa, swiv konsèy yo, konsèy Leta ba nou, swiv konsèy medsen, lè pwofesyonèl de lasante ba nou, epi kenbe rèd, pa moli.
Bon se korona, korona nou oblije jere, se karantèn nan tout moun ladan l, ou pa t pare pou li, s on sitiyasyon k prezante, se o jou le jou. E sa m fè se gad nouvèl, m gad anpil televizyon, movie tou, men ou pa konn kisa ki. vre ki sa ki pa vre sou rezo sosyo gen anpil bagay tou kap sikile m ese distansye m de voice note anonim yo paske yon video moun nan mete li pran chans mete idantite l an relyèv so ou plis gade l ou plis ka gade l ou konprann so ki sa m fè m tande anpil mizik. M pwofite tande anpil mizik, m pwofite gade anpil movie ke m pat gen chans wè e lakay lan avèk fanmiy lan, madanm timoun plis tande yo ke m pale paske nan moman nòmal monte desann lan e m te plis pale ou konprann, la m plis tande ou konprann, so nou swete ke bagay sa. repèkisyon yo paske il va y an avan yo pa twò grav konsekans yo pa twò brilant men you can only hope for the best man but nobody knows pa gen moun ki ka di li konnen kwak se swa la so nap gade nap swiv nap tann ok menm jan avèw.
Le Floridien bonjou, Ferdinand kòman w ye? Bon, kòman mwen viv pandemi kowonaviris la antanke imen? Bon, mwen viv li menm jan ak tout moun, so tande konsèy otorite yo, sa yo mande pou nou fè, e nou fè yo, ou konprann, so la pa kesyon de atis, sipèsta, ou konprann, so se pwoteje vi, pwoteje vi lòt moun ki bò kote w. Epi, men sitou, antanke atis ki viv de presitasyon disip nan moman kote aktivite yo pa posib. Bon! Yo! Tout sa w ak fèt li gen yon rezon pou l fèt. E, e, e mwen m pa janm oze m pou m poze Granmèt la kesyon, kèlkeswa sa k rive m m toujou mete ajenou priye, ke ta volonte swa fèt. Ok? So, Granmèt la konn tout bagay, li gen yon rezon pou sa. Epi, kisa m fè ak tout tan lib sa a mwen genyen nan moman sa la? Kòman. Viv tout jou sa yo nan kay la. Bon, klè, menm jan ak tout lòt moun, jan viv li a, paske mwen menm, tout moun konnen l, mwen moun, moun, moun, moun avan atis la. Konprann? So, pa yon kesyon de Gazzman, Zvezda la. So, se moun lan. So, m panse ke, ey, sa ki enpotan, se swiv sa yo mande pou n fè. So, kèlkeswa sa nou touche, Se lave men nou, e pwi bay distans, ou konprann, se bay la pa touche nen ou, pa touche zye ou, pa touche bouch ou, so, ou konnen, e pwi, aktyèlman la, bay la se pa veye kote wap met pye ou. Se veye kote wap met menw ayy. Vwala medam e mesye, se la nap mete yon bout a edisyon tout afè patikilye sa a, piske se lakay nou nou ye, kòm ou kapab wè li, nou pa nan konfò stidyo nou, e se sitiyasyon ki mande sa, donk selon rekòmandasyon otorite yo, yo mande moun, si w pa gen grech sou w ap rete nan lari a, se rete lakay ou, donk. N ap fini edisyon sou nòt spesyal sa pou nou remèsye tout moun ki ekri nou, ki rele nou nan telefòn e ki fè nou pa de kòmantè ou sijesyon yo. E nou toujou di sa ke nou pran tout sa an konsiderasyon piske n ap mete sa nou panse ki merite mete an aplikasyon piske nou menm nou vle priyorize lakalite tan o nivo teknik, kan o nivo kontni. Se vre ba yo pa di pat fasil nan lari a men dan le dan le sousi pou nou enfòme w pou nou rete avèk abitid sa a ke w kòmanse genyen la a chak jedi avèk Le Floridien Magazine ebyen nou te fè yon jan pou n pote edisyon spesyal sa a pou ou. N ape remèsye de moun de fason spesyal se nòt ami kòlèg konfrè tou sa Aris Latortue ke yo konnen sou non BJ, ebyen ki vrèman sipòte nou o pwen de vi teknik avèk inisyativ sa, e sitou DJ Ron, mon pti frè, Roncho pam. Donk nap remèsye egalman tout atis ke nou te rele, ki pat ezite yon segond, ki pou te patisipe lan segman tout a fè spesyal ke nou fè avèk atis yo lan edisyon sa. Medam e mesye, non mwen se Dessalines Ferdinand, se toujou yon plezi pou mwen la pou m enfòme nou. Mèsi tout moun,

Le Floridien Magazine se yon randevou chak semèn sou chanèl YouTube jounal Le Floridien pou enfòme w sou tout aktyalite nan kominote ayisyen Florid la. Se yon bilten enfòmasyon pou w konnen tout sa k ap pase nan zafè politik, kilti, spò, edikasyon ak sosyete. Le Floridien Magazine se enfòmasyon nan bon ti mamit, san fòs kote pou w rete konekte ak kominote ayisyen.